Bonswa kamarad Mousie yo e bonswa tout frè a sè kap gade videyo sa e kap tande videyo an si se tande son mwen ka tande l. Jodi an m te bezwen fè yon ti koudèy sou Sou mach yon òganizasyon, anfèt, jeneralman, lè moun ap gade kesyon sa yo, gade yo, pou eseye fè moun konprann ke mach lan se yon bagay ki fèt sou de pye. E nan kad kote sa n ap diskite la jodi a, Mobilizasyon an se youn nan pa yo. Mwen di ke son aspè ki ekstrèmman enpòtan. Gen lòt faktè tou ki ekstrèmman enpòtan, se devlopman de kad. M ap di nou ke li ta enpòtan ke nou fè yon ti bak byen vit. Nan koudeta Aristide, pèp lan. E mwen di Aristide pèp lan, yo vle di ke koudeta a fèt sou fòmèlman sou Aristide an 91 lan. Men youn nan lòt aspè, sa vle di dezyèm pa nan atak lan, se repouse pèp lan nan kwen. Sa ki fè ke se pa yon koudeta strikteman sou Aristide, men se yon koudeta sou gouvènman Aristide lan, Men son gouvènman, son kou deta tou sou pèp ayisyen an. E se pèp ayisyen an ki sibi plis. Yo tiye kont moun, chif yo varye ant 5 mil a 8 mil moun. Esansyèlman, yo fiziye moun jan yo vle, san yo pa gen okenn okipasyon pou e yo konnen ke poko Nou poko devlope kabasite pou n bay kou, nou senpleman ap pran kou. E sa m bezwen pale jodi an, se ke nan koudeta 91 lan, gen yon seri de aspè ke m panse ki te ekstrèmeman enpòtan, ke moun jeneralman pa konnen. E sa l ye? Se ke youn nan bagay ki fèt, Se ameriken bay tout yon seri de kad, ap di moun ki tap travay nan òganizasyon popilè, òganizasyon politik, òganizasyon katye, sa n gen dwa rele komite katye yo, tout moun sa yo, yo fè yon entelijans dè lye, sa vle di konn kiyès kap fè travay sa yo, epi yo ba yo viza pou yo mete yo deyò. Ki enpòtans li gen? Gran enpòtans. Se ke lò ou retire kad nan yon seri de aktivite, se a rederape. E jeneralman, yon kou deta, li gen dwa fè w fè bak 20 a 25 lane. Se konsèp sa pou moun konprann nan kou deta. Se konsèp sa pou nou konprann nan gè ke Ameriken ap fè nan yon seri de peyi tankou la Siri, gè ki fèt nan Libi, Sa ke yo fè, yo menm yo fè peyi sa yo fè bak yon syèk. Alèz, yon syèk. E yo konn se sa y ap fè. So, nan sitiyasyon pa nou an, pou n retounen sou wòl Mosir, Mosir dwe jwe yon gran wòl nan mobilizasyon an, men l dwe jwe yon wòl estratejik e nesesè nan devlopman e nan rechèche kad. Paske, an gade, si w gade peyi Dayiti jodi an, se yon peyi ki toujou a bò don revolisyon. Men sa k fè l pa fè revolisyon? Sè ke moun yo gen yon pil moun ki ensatisfè avèk sistèm nan, gen yon dal moun k ap soufri. An jeneralman, y ap rele anmwe, y ap rele Bondye, Bondye va ede yo. Ou konprann? Yo poko wè reyalite devan yo an. Yo poko wè sa k devan yo an. E sitiyasyon sa a, se li menm menm pou nou mye konprann, pou nou konprann ke li pa fasil. Sa ki fè ke mobilizasyon, avè di ke sou pa fè mobilizasyon, ou gon pwoblèm, ou gon mank la dani, men sou pa devlope kad, gon eleman nesesè, ke w pap janm jwenn. E sa yo rele faktè sibjektif nan lit la. Sa vle di, chak òganizasyon dwe pran sa an men pou yo devlope kad yo. Kad lan dwe kapab òganize, li dwe kapab mobilize, li dwe kapab konprann sitiyasyon politik lokal lan, politik nasyonal lan e politik jeyopolitik lan. Si l ka rive pi lwen, ankò mye. Men sa ki enpòtan an, se aspè sa a. A vle di ke son mach sou 2 pye. Se menm jan avèk politik la an jeneral, ou pral gon mach sou 2 pye. Ou gon seri de bagay ke wap fè, ke w pral rele taktik. Men taktik la, li travay vè yon objektif. A vle di vè stateji w. So, ekstrèmman enpòtan. A vle di ke lè nap fè ti koze sa yo, li bon pou nou mye konprann wòl nou Pa egzanp, yon seri de kad ki pa menm konprann se kad yo ye. Se ke, an Ayiti, pou egzanp, sitiyasyon an trè difisil. Sitiyasyon an man goumen pou moun yo. Kad lan, li gon veritab pwoblèm. E ki pwoblèm li genyen? Se senpleman pou l viv. Li gon pwoblèm manjay. Li gon pwoblèm lokal. Li gon pwoblèm anviwònman. Li gon pwoblèm kominote ki pa vivas, ki pa... Pran aktivman wòl de plante manje pou kapab defann vant ou. Paske si ou kite vant ou ouvè, enben gon lòt moun k ap vin pran vant lan pou ou. E lè l pran vant ou, li tou pran tèt ou. So se reyalite sa a ke Ayisyen yo jiskaprezan poko arive soutni, poko arive konprann. Li pap fasil, men se wout sa a ke yo pral oblije pran. Fòk ou defann lamanjay ou. Fòk ou kapab bay tèt ou manje. Se pa sinistrik pou ba w manje. Lè se sinistrik k ap ba w manje, batay lan, w ap fè l a mòso. W ap fè l jiskaske sinistri an fini. Paske depi l fini, batay ou fini. Li enpòtan ke aspè sa yo moun yo konprann yo. Men pou n retounen sou aspè ke nou menm nou vin pale jodi an sitou, jan m sot di an, se yon mach a de pye. Wap mache premyèman, mobilizasyon an fòk ou ladan l, men mobilizasyon an objektif li, Se pije, se jwenn kad, se chèche moun ki sou batay, chèche moun ki vle òganize, chèche moun ki vle depase limitasyon legliz lan. Bondye vle, Bondye vle, Bondye kapab, Bondye sesi, Bondye sela. E sa pa vle di ke ou pral retire Bondye nan tèt moun nan, ou senpleman bezwen konprann, e moun nan li menm, kad sa a konprann wòl li, Se devlope kapasite l a diferan nivo. Se devlope kapasite li. Gen kad se se ede kominote yo pran yon seri de desizyon a nivo demokratik, kolektif. Se se se se travay sa. Gen lòt kad yo menm se pouse nan mobilizasyon. Pandansetan y ap chèche lòt kad tou. Sou ki fè ke wòl kad lan. Li fondamantal nan devlopman yon òganizasyon, nan devlopman nenpòt òganizasyon. Fòk ou gen kad. Ke se nan sektè prive, ke se nan sektè piblik, fòk ou gen kad. E nan lit lan, menm bagay la mande. Chak chak bagay ke m mansyone la yo, yo gen. Yo gen yo gen aspè patikilye pa yo. Yo chak yo gen mand yo gen demann pa yo. Ou bezwen yon kad ki fò, mantalman fò, ki pa pral tonbe byen vit. Kote ke yo pa pral penetre l epi byen vit li tounen kont ou. Se ki fè ke tout kesyon sa yo, yo pa vin du yon jou a yon lòt, konprann? Yo vini avèk anpil travay. So mosye yo, wòl mosye yo jodi a, pouse mobilizasyon an devan, an menm tan devlopman de kad e devlopman chèche kad, devlope kad, travay pou kad. Nou pral gade nan pwochen videyo ke map fè yo, nou pral gade kesyon Ki w, kòman pou devlope kad lan. Dayè nou di aktivite anndan lokalite yo ekstrèmman enpòtan, òganize moun anndan lokalite an ekstrèmman enpòtan, men sou ki banyè, sou ki, sou ki bagay ke w ap gade. So, gen diferan aspè ke m ta renmen gade tou, se ke nesesite alyans lan. Se ke w ap fè fas avèk yon seri de gwo enmi. So, ki fè ke Alyans lan pral antre nan youn nan gwo aspè nan batay la. Se pa pou jodi an non, men m te bezwen omwen mansyone l kòm youn nan sijè pou n ta gade, gen alyans taktik, gen alyans stratejik, men gen yon alyans de fason kontini pou ou menm pou w kab devlope fòs ou epi an menm tan tou, W ap limite domaj ke w ka pran avèk moun k ap kite w oubyen moun ki yon ti jan pa fin klè kote yo ye, yo nan mitan. Ou bezwen mennen moun sa yo sou bò pa w. N a gade kesyon sa a pwochèn fwa. Ankò, mwen ta swete ke moun ki gen refleksyon kontrè, pou, kont, trè byen, bay li e an nou kontinye konvèsasyon sa a, an nou kontinye plizyè lòt konvèsasyon. Men moun k an Ayiti yo, malerezman, yo gen, se yo k kenbe gwo fado pou y ap pote an. Yo pa ka senpleman ap pale de fason teyorik, fòk y ap aji. Pase yon bòn aprèmidi, bòn sware, bòn maten, kèlkeswa lè ke nou menm nou tonbe an, e n ap di mèsi anpil, n a pale ankò. Babay.